Patrick Numa se sa? Ki desede yè, nou ap pran yon minit de rekèyman nan non li. Yon lòt fwa ankò fò m di w Daniel se te nan fen mwa novanm se pa t desanm okontrè mwen te la fen novanm men nou te deside dizon 27 novanm nou te deside pou premye desanm pou n te kòmanse Operasyon sa a ki se te pèmèt pitit peyi a, m pale de moun k ap viv nan seksyon kominal yo pou yo gen ak de nesans e ak de nesans sa a pou l te pèmèt yo genyen kat didantifikasyon nasyonal yo. Nan mwa novanm, lè nou te la a, mwen kwè ke te gen enkyetid sou anrejistreman kat yo, e gen anpil pawòl k ap pale tou. Se pou sa ke nou pran desizyon maten an, jodi 22 fevriye a, pou aktè yo vin pran responsabilite yo devan pèp la, pou chak moun. Pa egzanp, ONI, ki li menm se li ki rejponsab sistèm anrejistreman idantifikasyon peyi a, pou DG a, li pral di nou ki kantite anrejistreman ke li gen tan fè deja. E lè sa a, lopinyon piblik nasyonal ak entènasyonal, ap konnen egzakteman ki kantite anrejistreman ki fèt nan nivo ONI. DG ONI an ki la a, wap di nou egzakteman ki kantite pou opinyon nasyonal ak entènasyonal, ki kantite anrejistreman ke nou genyen a dat jodi 22 fevriye 2021. Mèsi Prezidan.

Chif sa a, 4 milyon kat didantifikasyon nasyonal ki anrejistre. E pou on moun fè kat didantifikasyon nasyonal la, nou konnen byen gon kondisyon, sa vle di fò w gen ak de nesans, e se pi gwo pwoblèm ke n te genyen, pou m pa di ke nou genyen. M pral pase minis jistis la tou lapawòl pou l di nou. Ki kantite ak de nesans ki fèt, sa vle di batistè, ki kantite batistè ki fèt di premye desanm o vennde fevriye, dizon o venteyen fevriye, e konben ak de nesans ki konn fèt anndan sistèm nan pa ane? Minis jistis lan, lapawòl pou ou pou di pou pèp la, konben ak de nesans ki fèt?
Mèsi prezidan. N ap di l a lantandman de pèp la e a la satisfaksyon de tout moun ke depi operasyon kout pwen lanse pa prezidan an, nan 2 mwa nou reyalize 400 mil batistè. E nan sistèm jidisyè a, ofisye deta sivil lan, par ane nou konn fè 100 mil anviwon. Sa vle di nan 12 mwa nou konn fè 100 mil, nan 2 mwa nou fè 400 mil. Nan 2 mwa nou fè 400 mil e nan 12 mwa nou fè, nou konn fè 100 mil.
Merci, merci minis, sa vle di m kwè l klè pou tout moun ke men minis sa m vle di w sonje lè nou nou te pran desizyon an 27 novanb nou te pale de 3 milyon moun ki pa gen ak de nesans m ta renmen e Direktè jeneral près nasyonal la pou l ta ban nou yon etadèlye sou kantite ak de nesans vyèj avèk kantite rejis ke n genyen.
Mèsi Ekselans. N ap salye minis yo, direktè jeneral ou kad administrasyon piblik ki nan absans la. Paske depi fen novanb, prezidan an te pran inisyativ lanse yon gran kanpay pou frè ak sè nou yo. Frè ak sè nou yo. Depi peyi sa a pran lendepandans gen majorite moun sa yo ki pa t gen ak de nesans. Donk depi de mwa gen yon gwo kanpay ki lanse. E près nasyonal Dayiti li menm. nan responsablite pa l, li te gen objektif pou l enprime 3 milyon fòmilè de nesans avèk 7500 rejis. Jounen jodi an nou a prè de 4000 rejis. Sa vle di nou deja livre Ministè de la Jistis plis ke 3000, apreprè 3800 rejis. Men chif egzat lan se 3776. Konsènan fòmilè kat de nesans yo, nou deja livre prèske on milyon, 1 milyon 700 mil fòmilè de nesans e prezidan li sot di sa pou moun yo genyen papye sa, dokiman sa ki enpòtan an, kat didantifikasyon nasyonal lan, dabò fò chak sitwayen yo genyen ak de nesans yo gen batistè yo. e travay lan l ap pousuiv e mwen menm kòm direktè jeneral Près Nasyonal Dayiti m ap pwofite okazyon sa a, okazyon solanèl sa a pou m bat yon gwo bravo prezidan an, premye minis lan, tout minis ki nan Taksòs lan, direktè ke jenero yo ansanm avèk wo kad administrasyon piblik yo e nou bay garanti. Travay lan ap kontinye jan nou vle l fèt lan pou pèmèt ke avan ane a, omwen gen 3 milyon Ayisyen k ap viv nan mòn yo, sitou andeyò yo, pou yo tout gen papye sa yo ki valab pou nou rekonèt yo kòm frè ak sè nou. Mèsi DG.
Mèsi DG. Mèsi DG. Sa vle di minis e ou konprann ke minis jistis la travay ki nan men w lan gwo nèg. M wè ou sot ap fè ap bay tèt ou on. Yon sòt de satisfecit m konprann ou. Sa vle di ou se ou te konn fè 100 mil chak ane, nan 2 mwa ou fè 400 mil men ou wè ke direktè près nasyonal la sot pale la a, li gentan ba genyen pou ou 1 milyon 600 mil se sa DG? 1 milyon 700 mil fòmilè vyèj. E nan Zafè rejis yo tou, li gentan genyen 4 mil rejis disponib, li gentan livre 3 mil 700 rejis deja. Sa vle di minis, mwen panse ke fòk ou leve pye w, fò w travay de trè prè avèk minis enteryè a ki la a, paske mwen konnen ke frè nou ak sè nou yo k ap viv nan seksyon kominal yo, se yo menm ki gen plis pwoblèm. M vle pale la avèk kazèk yo, azèk yo pou yo menm yo konnen ke jodi a se pa moun yo ki pou deplase ki pou vini vin fè ak de nesans yo men ede nou ede yo pou nou mennen sèvis la ba yo lwen lwen lwen kote yo ye mwen konnen ke gen de moun ki ap viv nan de seksyon kominal pa egzanp moun kap viv nan galèt potonye nan komin ansdeno. Moun sa yo se dè kilomèt pou yo mache, yo gen dè zè pou yo desann nan komin yo. Nou pran desizyon pou yo monte al jwenn yo. Sa vle di, minis lan, m pral pase l lapawòl ankò pou l eksplike ki estrateji ke nou anplwaye kounye a pou 572 seksyon kominal yo, yo ka jwenn sèvis. nan zafè pyès eta sivil sa a ki rele batistè a. Ki strateji minis kounye a nou pral anplwaye pou 572 seksyon kominal yo? Mèsi prezidan.
Strateji ke nou pral anplwaye pou ke tout moun yo kapab twouve batistè yo, ebyen se o nivo de klèk yo, o nivo de kazèk yo. Ebyen klèk yo, ebyen nou pran dispozisyon pou nou kapab peye yo,

Ak sa yo ke y'ap siyen an, ak sa yo ke klèk yo yo menm y'ap redije an, ebyen, se ak ke yo pa dwe touche senk kòb nan men pyès moun, paske yo touche deja, e klèk yo ki pa nome, ki poko touche a, ebyen nou pwal fè aktivite pou yo, pou yo kapab. Touche. E n ap di ofisye deta sivil yo, se pou yo kapab siyen davans, ebyen, tout ak ke y ap remèt klèk yo, son fason ke pou ke lè klèk la li menm li fin ranpli ak la, li fin ranpli fòmilè a, ebyen, ONI li menm li kapab pase a laksyon. Paske ofisye deta sivil yo, yo gen anpil retisans pou yo kapab monte nan mòn yo, pou yo kapab ay jwenn. peyizan yo al jwenn frè ak sè nou yo pou yo kapab siyen ak yo, ebyen nou lanse apèl sa a a tout ofisye deta sivil, non sèlman pou yo pa resevwa yon sou nan men moun yo, men tou pou yo kapab siyen davans ebyen fòmilè sa yo pou ke travay la kapab fèt, y pa soufri. Mèsi minis.
Sa vle di, si m konprann chak seksyon kominal. pral gen on klèk e ONI pral gen yon operatè, se sa? Sa vle di, otomatikman ke moun nan fin fè ak de nesans li, menm moman li ka fè kat dizantifikasyon nasyonal li tou, se sa? Wi, se sa prezidan.
Ok, trè byen.
Sa vle di, m kwè ke peyizan k ap tande nou nan kat kwen peyi a, nou konnen byen ki sansibilite mwen gen nan kè m pou nou paske, Peyi a gen apèn 217 an endepandans. Pou yon nasyon se 2 jou. Sa vle di gen anpil nan nou ki pa konprann sa yo rele sèvis jodi a. Sa vle di nou menm sèvis pou nou ki reskonsab leta o pli wo nivo se mennen l dirèkteman bay pèp la. E pou n mennen l bay pèp la, se pou n mennen l ba ou. Lwen lwen lwen lwen lwen kote w rete a, nan seksyon kominal kote w rete. Sa vle di, ou te mèt rete nan seksyon kominal Karis, Bonbadopolis, Bèdeyèn, tout kote w konnen k lwen lwen lwen lwen lwen yo. Nan seksyon kominal nan Mòn Vèrèt, Mòn Lachapèl. Mòn Sen Mak, tout kote nou konnen seksyon kominal yo, kote n ap viv yo, jodi a, desizyon pran o pli o nivo de leta pou ke kazèk la akonpaye de klèk la, ofisye eta sivil la e operatè ONI an pou yo vin jwenn ou, ou menm ki poko genyen kat didantifikasyon nasyonal pa w la, paske fò w pa bliye, Pou gen kat didantifikasyon nasyonal la, ou pa ka genyen l si w pa genyen ak de nesans. Paske, nou konn kòman sa te ye lontan. Lontan lè yo te konn fè kat didantifikasyon nasyonal la, de moun konn mennen w epi yo di w, ou rele pa egzanp Jovenel Moïse. Men pa gen okenn prèv ki di se Jovenel Moïse pou rele. Sa vle di, se de moun ki mennen w, se de temwen. Epi ou vini, ou fè kat la. E nan sistèm sa a. Nou jwenn gen 2 milyon 800 mil moun ki pa t gen ak de nesans. Mwen vle pou sa klè nan tèt chak Ayisyen, chak Ayisyèn k ap tande nou la, frè m, sè m ki nan dyaspora a. Peyi a nou pa kab rete pou n fè bagay a demi ladan l. Ayiti pa yon peyi a demi, se yon peyi antye menm jan ak tout peyi. Tout sa n ap fè se pou nou fè l nèt. Sa vle di jodi an, pwoblèm idantifikasyon peyi an se yon pwoblèm serye ke l ye. Fò n rezoud li. Menm jan nou rezoud li nan zafè. Kat didantifikasyon nasyonal la jodi an lè yon moun fè yon kat se yon moun nou anpil pawòl pale m wè sou rezo sosyo te gen yon moun ki te vini avèk 2 kat ou te bat te vin fè 20 kat se yon grenn nimewo 20 kat l ap gen sa vle di nimewo didantifikasyon inik lan se li l ap gen kat la byen

Gen koken paske nou te tande pawòl zonbi ki t ap pale. M pa t konn kot zonbi yo te soti. Epoutan, m sonje mwen menm, lè m prezidan premye fwa a, se yon bann zonbi ki te vote pou mwen. Sa vle di, dezyèm fwa a, zonbi yo tounen moun. Men, m ap di, m ap di nou, nou menm n ap travay pou nou wè kounye a si nou mete yon sistèm an plas ki pèmèt ke Ayisyen ki pral vote e nan referandòm e nan eleksyon k ap vini yo, se de Ayisyen reyèlman ki genyen yon idantite. M pwofite okazyon an pou m di frè m, sè m yo ki nan dyaspora a, nou pa bliye yo, paske nou konnen gen 48 reprezantasyon diplomatik atravè lemond. Pa egzanp, an Repiblik Dominikèn gen 5 reprezantasyon diplomatik. Lè n ap pale de reprezantasyon diplomatik pou tout moun konprann, nou vle pale de anbasad yo avèk konsila yo. Pa egzanp, an Dominikani, nou gen 5, nou gen yon anbasad epi nou genyen 4 konsila. Se menm jan an Etazini, nou gen yon anbasad Washington, nou gen 7 konsil, dizon 6 konsila. Sa vle di nou gen 7 reprezantasyon diplomatik Etazini. Kanada nou gen 2, sa vle di nou gen anbasad la ki Ottawa e konsila a ki Montreal. Se pou m di, menm jan an Frans, a Paris nou gen yon anbasad, m kwè nou gen yon konsila tou a Paris. Nan menm kote a, e nou genyen konsila Guyane Française, nou gen konsila Guadeloupe, nou gen Martinique. Sa vle di, se pou m di nou ke tout kote sa yo, kote frè m, sè m ayisyen k ap viv yo, Pral genyen posibilite pou nou fè Ak de nesans nou avèk kat didantifikasyon nasyonal nou pou lè referandòm nan pou nou ka vote pou nou di wi nou vle vin entegre peyi nou, nou vle yo te mete nou deyò depi 1987 apre 34 an. Gen yon ekip moun ki sou pouvwa jodi a ki di nou se nou ki fòs peyi a. Men sèl ti pwoblèm mwen genyen, mwen manke tande vwa nou. Dyaspora a, pa bliye, lè pou reklame dwa w pa gen fè kado ladan l. Mwen menm m ap batay nan bò pa m pou nou, nou menm fò nou fè tande vwa nou. Pou nou kòmanse di kisa nou bezwen pou peyi nou. Paske fòk, jan m di l la, fò dyaspora a ka kandida. Pou tout pòs ki gen nan peyi a. Fò dyaspora ka minis, fò dyaspora ka gen gwo biznis nan peyi a, fò dyaspora ka vin gen bank, fò yo ka gen, fò, fò dyaspora ka entegre totalman. Sa a, pou l fèt, fò nan nivo nouvèl konstitisyon an, yo entegre. Pou nou konnen egzakteman kouman sa pral fèt, n ap pase minis Guy François lapawòl pou l vin ban nou eksplikasyon pou nou konnen ki lè, ki, si genyen konsila ak anbasad ki kòmanse deja, ki kote yo ye, e ki lè tout anbasad yo, tout 48 misyon diplomatik yo ap gen, Mesye le Minis. Mèsi Prezidan, chè kòlèg Minis, Direktè Jenero, Laprès, tout moun k ap gade e tande nou. Ekselans, fò mwen di ke operasyon lan misyon diplomatik yo de konsè avèk Minis Afè Etranjè, Minis Claude Joseph, nou deja kòmanse lan 5 misyon diplomatik an Repiblik Dominikèn, nou gen 2 semèn. E semèn sa a, nou pral gen Etazini ki pral resevwa ekipman avèk fòmasyon. Paske ekipman yo se youn, men fòk gen fòmasyon ki fèt o nivo de operatè ONI yo anvè ajan konsilè yo. E an menm tan, nou gen Karayib, Amerik Latin, epi Lewòp ke nou vize. Tout kote k gen misyon diplomatik yo, y ap gen chans pou yo resevwa. ekipman oni yo pou yo ka fè kat didantifikasyon yo, paske onivo direksyon jeneral imigrasyon gon nòt ki sòti ki di ke pou w ka fè paspò fò w gen kat didantifikasyon. Donk se pa sèlman an Ayiti, nan tout misyon diplomatik yo otomatikman ke yo resevwa ekipman oni yo, fòmasyon fèt, otomatikman ou pral fè paspò, li pa p on opsyon, l ap on obligasyon pou fè kat didantifikasyon ou onivo misyon diplomatik nan. Donk Frè ak sè nou nan dyaspora a, y ap ka gen kat didentifikasyon menm jan a nou menm an Ayiti. Se e minis pou afè ak de de nesans lan tou eske yo menm nan dyaspora a yo gen kapasite pou yo. Wi, e pou konsènan ak de nesans yo, nou gen sèvis e archiv avèk ak de nesans o nivo misyon diplomatik yo, men youn nan bagay ekselans fò mwen felisite w paske mwen m kite lan misyon diplomatik Miami, m konnen gen anpil ayisyen frè ak sè nou ki pase mizè pou jwenn ekstrè darchiv yo Akoz de zafè jijman an, gon arete ki te sòti an 2019 Ekselans kote nou te retire afè jijman an e m panse se le moman donk pandan yon moun ka pran anpil tan ka pran 1 an pou w jwenn ak de nesans ou oubyen ekstrè darchiv ou, ou ka jwenn li menm jou a o nivo de konsila oubyen anbasad la. Mèsi minis.
Sa vle di m kwè dyaspora a li edifye sou minis Guy byen di li sou Dominikani nou gentan operasyonèl. Ozetazini, n ap operasyonèl sou pe, disi petèt li di l semèn sa a. E mwen menm, mwen kwè ke mwen bay tèt mwen jisko 15 mas, m bay minis Guy François, m bay ONI, tout, bay lapòs, paske son ekip ki ansanm, mwen bay jisko 15 mas pou tout reprezantasyon diplomatik yo efektif, sa vle di yo genyen. posibilite pou frè nou ak sè nou k ap viv nan dyaspora a ka fè kat didantifikasyon nasyonal yo avèk ak de nesans yo ki kòmanse fèt deja dayè pou lè referandòm, lè eleksyon rive pou yo ka patisipe nòmalman paske se ayisyen yo ye menm jan avèk nou. Mentnan nou konnen ke nou nan yon ane ki kritik. Nou pale de yon ane premye janvye m te di l. Ane sa a se ane konstitisyon, ane eleksyon, ane elektrisite. M kwè pou elektrisite a nou tout wè m deja, m pa kwè ke n a fon ti pale talè sou li, men an fèt nou derape e n derape a fòs nan elektrisite a. Men pou zafè pwosesis elektoral la, nou konnen ke sa mwen te fè, mwen te nome yon minis ki chaje de sa, m ap mande minis. Jistis lan pase minis lan. Ou mèt kanpe kote ou ye a minis. Pou minis Matyas k ap ban nou yon ti update sou kòman sa ye nan zafè avansman pwosesis elektoral la. Mesye le minis. Mèsi prezidan e m ap salye tout moun. Sou kestyon pwosesis elektoral la, fòk nou konprann tout egzèsis ke prezidan ap fè la a yo ekstrèmman enpòtan paske fòk nou pèmèt ke moun yo vote. E pou yo vote, fòk yo kab gen kat didantifikasyon nasyonal la. Paske Cancún renmen di l, eleksyon, se sèl mwayen pou yon nèg rive nan tèt peyi a, pou ka dirije l, e fòk ou al nan eleksyon, e pou w ka al nan eleksyon, pou pèp la ka vote, pwiske se li k pou bay dwa, fò w gen kat la. Donk sa fè ke gen yon pakèt tren de mezi ki pran nan tout administrasyon piblik la nan dènye moman ki vin la yo, Prezidan o nivo imigrasyon fòw gen kart pou kapab fè paspò ou o nivo bank nasyonal brh gen de desizyon ki soti pa rapò a bank yo pou ka gen kart o nivo ministè komès gen de desizyon ki pran o nivo konatel gen de desizyon pran gen tout yon tren de mezi mentnan nan sans sa m panse ke gen de avanse sou rès pwosesis elektoral la N ap travay trè etwatman avèk CEP an, ki li menm se ògàn ki pou òganize eleksyon e nou menm nou la pou n fasilite tout bagay ki gen nan pwosesis la. Anndan pwosesis sa a genyen bèk, bed, te genyen de fòmasyon ki te fèt, te gen de preparatif ki te fèt e la nou nan faz kote ke yo pral ba yo fòmasyon puiske rekritman yo fin fèt ki pou pèmèt yo avanse. Gen kòb ki debloke. Pou Konsèy Elektoral la pou li fonksyone an li menm e genyen kankou nou te konnen l tou pou ba nou asistans teknik ak lojistik anndan eleksyon an, gon akò ki siyen antre Premye Minis lan e e Nasyon Zini patikilyèman PNUD kote ke PNUD se li menm ki pral ba nou asistans teknik nan kad eleksyon an, UNOPS se li ki pral bay asistans lojistik e nan sans sa Prezidan kankou w konnen l, Genyen e Basket Fund, fon fidisyè ki sipoze pèmèt kreyasyon eleksyon an. Anndan 72 milyon an, Ayiti fè premyè kontribisyon pou montan sa e se 20 milyon ki te dekese pou pwosesis sa. Nan sans sa tou n ap anonse ke e semèn dènyè la, Konsèy Elektoral la resevwa de sistèm Nasyonzini an ansanm de materyèls non sansib ki enpòtan nan kad pwosesis referandòm lan, ak eleksyon yo, CEP a bay ok l deja pou ke kòmand sa yo fèt, l ap apwouve espesifikasyon yo, e Nasyon Zini gen nan men l deja lanse premyè kòmand pou materyèl anndan kad pwosesis elektoral la. O nivo sekirite prezidan, genyen yon selil ki mete an plas o nivo polis nasyonal pou sekirite elektoral, gen tout on ansanm de dispozisyon k ap pran, ki pou pèmèt ke o nivo sekirite kesyon eleksyon an avanse. Se sa a ke m te kab avanse nan moman sa. Mèsi minis. Sa vle di m kwè tout moun konprann ke jodi a, menm nan peyi kote ki gen lagè, lè eleksyon rive pou l fèt, s on trèv yo mande. Paske eleksyon, fò m di nou sa, se li menm ki baz demokrasi. Pa gen pèsonn ki ka vin menm panse. Menm nan dòmi pou w dirije yon peyi si se pa pèp ki ba w dwa sa a. E pèp la gen yon sèl kote l ki ba w dwa a se nan eleksyon. E ti paskout ki pou fèt mwen se yon sèl paskout m ka fè. Yon paskout bay pèp la. Sa vle di remèt li bagay li. Lè sa a bagay la lou, li menm la chwazi moun paske ou wè se yon bagay m di ki lou anpil. Mwen menm kote l ye a se la m pral kite l. Li menm se mèt li l ye, kounya l pral chwazi w, ou menm ki ki deside pou vin dirije l. Jan m toujou di a, Lasebot nou, koumanse nan fòmasyon, paske kanpay poko ouvè, men kòmanse fè fòmasyon atravè tout peyi a pou pèmèt moun yo kòmanse wè figi nou, yo kòmanse konnen nou. Pou se pa lè w tande bagay la rive, epi pou w tande pou moun yo ap trete nou de papa toudenkou, de bagay, sa vle di fò nou ateri pou nou kòmanse fè pèp la wè. nou, kandida ki pral pou tout pòs yo, moun ki vle vin dè palmantè nan peyi a, moun ki vle vin depite, senatè, majistra, kazèk, prezidan, kòmanse fè popilasyon an wè nou. M panse ke mwen menm se konsèy sa ke m ka bay, paske mwen son demokrat, se nan demokrasi ke m kwè. Mwen te gen yon manda ke popilasyon an te ban mwen, mwen rive nan faz final manda a. Jodi an fòm remèt li pouvwa l 2 jan. M ba l pouvwa a avèk rezilta ke m ap fè yo m ap di yo men sa m te di men sa m fè e m ap di sa m pa t ka fè yo tou men pou ki rezon m pa t ka fè yo epi remèt li pouvwa l atravè eleksyon. Se pou sa mwen detèmine kòm chèf de leta pou m mete tout sa. Ke leta genyen kòm kapasite pou gen eleksyon k òganizan nan peyi a, paske pap ka genyen transmisyon de pouvwa nan peyi a san eleksyon. Paske se eleksyon k pou fèt pou vin gen prezidan k eli, pou vin gen, jan nou di l, dè palmantè nan peyi a ki eli, mè yo ki eli, kazèk yo ki eli ki pou vin dirije Ayiti. E. E map di tou Mwen menm kote m ye a la eleksyon pap fèt pou mwen eleksyon ap fèt pou pati politik ak kandida yo paske nou konnen ap gen de kandida endepandan men majorite kandida yo ap soti nan pati politik yo se sak fè map mande tout pati politik m konnen ke nan nivo ministè jistis ki kantite pati politik minis nou gen ki enskri nan Nou gen pli de 186 Konbyen?
Pli de 286 Dil non pou moun yo tande. Kot mikro a pase minis lan mikro a mwen tanpri paske se pa konbyen pati politik nou gen ki enskri? Nou gen plis de 286 pati politik ki enskri. A bon!
Sa vle di plis pase 286 pati politik enskri. Mwen menm sèl sa m ta kab ban nou kòm konsèy mesye dam pati politik yo si nou nou de diferan diferant tandans si nou te ka kòmanse regwoupe nou pa gwoup sa vle di pa tandans. Pou nou ta kapab gen plis fòs ok pou nou ale nan eleksyon k ap vini yo men mwen menm m se yon demokrat gen 280 plis pase 286 pati politik se pou nou eleksyon an pral fèt se pa pou mwen paske mwen menm m p ap al nan eleksyon ankò m pa kandida a reeleksyon m dayè nouvèl konstitisyon an e ansyèn konstitisyon an pa pa pa ban m dwa pou m patisipe nan eleksyon k ap vini yo sa vle di mwen pa kandida e non plis. M vle di nou sa jodi a tou, mwen pa gen kandida. Prezidan Jovenel Moïse pa gen kandida, le chef de l'Etat n'a pas de candidat. M pa di lè vòt la, m pral vote pou sitwayen ki nan kè m nan m wè k ka fè travay ok mwen kòmanse fè yo. Men mwen menm kòm chef d'Etat je n'ai pas de candidat. Sa vle di jodi a tout moun kòmanse touche ponyèt nou, mete bòt nou pou nou kòmanse mache nan peyi a pou nou. ale nan eleksyon pa pati politik yo pa bliye mwen konnen ke konstitisyon an li nap toujou di ke bon sa pa konsène nou non pa bliye sa pati politik yo nou trè konsène pa referandòm nan tou e se pou sa mwen felisite minis Matyas pou gwo evènman m wèl te fè poul te remèt pati politik yo dokiman nouvèl konstitisyon an. M ap pwofite mande komite endepandan an tou pou yo travay avèk Akademi Kreyòl la sou tradiksyon kreyòl konstitisyon an. Li enpòtan paske minis enteryè a ki la a, mwen kwè ke prese prese fò l kòmanse travay pou fè yon gwo wonnmble nan Pòtoprens avèk 572 kazèk yo pou Remèt yon dokiman epi pou fè moun ki nan komite endepandan an, konsiltatif endepandan pou yo vin pale pou kazèk yo kòmanse gen tèks sa nan men yo lè komite sa pral mache atravè peyi a pou kazèk yo tou pou yo gen mo yo pou yo di tout lòt moun k ap viv lwen lwen lwen yo majistra yo tou minis enteryè a fòk nou remèt yo tèks yo azèk yo delege vil yo fòk tout moun Nan sosyete a ka kòmanse gen tèks yo nan men yo pou yo menm ka gade, fouye je gade, ki sa k nan tèks la? Ki sa yo panse k ka korije? Dayè m pran m pran desizyon deja, m kwè ke mwen gen tan enfòme Premye Minis lan ke n ap lonje delè ki te genyen, paske m kwè te gen yon delè pou 15 mas, nou deside lonje l pou pèmèt plis moun ka gen. mo yo pou yo di pou gen plis dyalòg ki fèt sou zafè tèks sa a, paske jan nou di li, se pa zafè Prezidan Jovenel Moïse, se pa zafè gwoup pa l ni ekip pa l, se pou peyi a. Peyi a engouvènab, peyi a pa kapab ankò avèk yon konstitisyon ki son sous denstabilite kwonik pou peyi sa a. Anpil moun konn pè di l, enben jodi a men nan pè pale men ki bò l mete nou. Li mete nou apre 34 an. M te sipoze setyèm prezidan peyi a, m diznevyèm prezidan. Apre 34 an, bagay ki te sipoze eksepsyon se li k règ la. Kounye a apre chak manda yon prezidan, gen yon gwoup moun ki soti kote yo soti, vap! Tranzisyon. Chak manda yon prezidan. Manda prezidan Mateli fini, blak! Tranzisyon. Prezidan Aristide te sou pouvwa, lagè deklare, tranzisyon. Kounye a, mwen menm m sou pouvwa la a, Tranzisyon an gen tout non. La transition de la rupture. Son seri de. Tranzisyon pale franse, li pale angle, li pale alman, li pale tout lang. Men tranzisyon an jodi a bann tou dous a ti tranzi. Son sèl kote pou ale, ale dans la poubelle de l'histoire. Sou pokipe moun kap ede baw, pa gen tranzisyon ankò. Afè de peti bwa tout kote, pa gen tranzisyon ankò. Konnya se eleksyon. Sa vle di se nan sa pou n ale. Se li ki demokrasi. Mwen menm se yon demokrat mwen ye. M pa konn lòt wout ki genyen ke fè bon jan eleksyon nan peyi a pou tout moun patisipe epi pou nou bat bravo pou moun ki genyen an. Epi pou nou tout kore moun ki genyen an pou nou fè bon jan kritik lè sa pa pap mache byen. Kritik konstriktiv. Lè sa ap mache byen tou pou nou felisite l. Menm jan mwen menm nan zafè kouran an, m pa janm jwenn pèsonn di yon ti bagay ki bon de li, men pèp la renmen kouran an anpil, anpil, anpil. M wè, m wè moun Sen Rafayèl yo, moun Sen Rafayèl mwen yo, m wè reyaksyon nou genyen avanyè, dezè di maten, avèk, alò, moun nan Pòtoprens pa konn ak kisa nou t ap debake poto yo non, ak louchèt, se sa yo rele andeyò. Ak louchèt nou debake 6 trelè poto e gon trelè k t an pàn Tomond nou voye nou voye veye trelè a. Son w jan pou moun Tomond pat gen entansyon ke trelè sa se pou yo l te ye. Se pou m di nou ke sa yo fè m plèzi lè m wè yo paske gen de moun gen nan yo ki gen dwa pa kontan men moun ki pa kontan yo se On gwoup ki deside kenbe peyi sa nan fè nwa, dayè kenbe l nan fè nwa depi dikdantan, se yo k pa kontan, men majorite pèp la, moun Akayè, sonje m te di nou ke m te konnen nou te gen 2 mwa san limyè, sa fè m plèzi pou m konnen ke dezyèm gwoup la poko menm rive. Kabarè avèk Akayè ansanm gen limyè. Sa fè m plezi. Moun Gonayiv yo, m te fè yon ti pase kote nou, travay ap fèt. Nou konnen, m gen rapò sou jan santral la prepare chak jou. Dayè, direktè jeneral edh la, li menm fè m rapò ke fò nou travay non sèlman pou n repare santral sa a, men Nan avni k trè pwòch, e anvan m ale m ta swete wè l, fò m di nou, m poko vle pale de li, nou wè m te fè yon ti pwent sou li pandan m te Gonayiv la, men n ap travay pou Gonayiv avèk Kap-Ayisyen, 2 kote sa yo ka gen yon santral tou nèf, menm jan Pòtoprens gen yon santral nèf avèk Jeneral Elektrik. N ap travay, paske an fèt, kouran, fò l disponib. Moun nan gen dwa pa ka peye kouran an, Men fò l disponib menm jan avèk telefòn. On moun gen dwa leve li pa ka mete on kat nan telefòn li pou jounen an. Men li pap pase on mwa san l pa ka mande met kat nan telefòn la. Se menm jan ak kouran tou. Moun nan kouran fò l disponib. Menm lè tele la anndan lakay li pa gen kouran. Men fò l gade on bèl lanp ki deyò a. Si l bezwen, si timoun nan bezwen al etidye li pa gen kouran lakay li. Li ka al kanpe deyò a, li etidye, epi moun yo ka wè limyè. M pa ka konprann limyè ta gen tout goumen sa ladan l. Mwen tèlman batay, gen de lè m leve sa lonbraj mwen m wè m ap goumen nan zafè kouran an. M pa menm konn poukisa. Sa vle di, e kouran, se tout moun ki pou ta di yo ladan l. Ann pran egzanp Jeremi. Moun Jeremi sonje, mwen te Jeremi, m kwè 10 septanm, nou te. Limen Jeremi 18 èdtan pa jou, men transfòmatè yo se konstwi yo t al konstwi yo pou te fè tout lòt gwoup yo mache. Kounye a, mwen gen enfòmasyon ke tout sistèm nan fin kòrèk. Mwen vle al Jeremi disi petèt demen, n ap gen dat n ap wè, pou m vin wè nou moun Jeremi, moun Dichiti, pou nou al pale zafè kouran an, zafè nou renmen tande anpil la. Men bagay anpil lòt moun pa vle tande a, men lè m di anpil moun, nou konn ki moun ki pa vle tande sa. Sa vle di men, mwen menm, se zafè pa nou nou te pote ban m regle. Moun Miragwàn yo, mwen konnen piktaj fèt deja, poto pral transpòte pou vin jwenn nou, pou rezo a ki pou soti nan santral ki nan. Miragwàn nan, pou nan Renols pou lal tape sou kote santral Tigwav la konn tape a. Sa vle di pou n dekonekte nou sou Tigwav, sètiswa de moun Tigwav k ap fè chèlbè sou nou, konnya pou n granmoun tèt nou. Sa vle di si Tigwav gon ti pwoblèm, lè sa a n a ka bay Tigwav on kout men. Sa vle di moun Jakmèl, sonje pwoblèm kay Jakmèl la, travay pou n rezoud li pou m tounen vin jwenn nou, pou m konekte santral Jakmèl nou pou nou. Konn gen kouran 24 sou 24 ki pou ale jiska Peredo, se pou sa map travay tout komin kote m pa site yo nèt, moun Dwè yo, moun ti rivyè de latibonit yo konnen santral Dwè a se li ki pral alimante nou, se yon santral idwoelektrik de 3 pwen 2 megawat kap fini fen mwa avril disi petèt le mwa de me, ti rivyè de latibonit, Vèrèt, Ponsonde. pral regen kouran ankò 24 è sou 24 jan yo te konn genyen lontan. Se pa yon rèv li ye. Moun Senmak, nou sonje nou te pase Senmak, gwoup nou yo, yo gen pou yo transpòte yo pou y al enstale pou nou. Tout kote nan peyi a sipoze limen paske se pou sa nou te vote m. Nou pa t vote m pou m vin gouman moun, nou te vote m pou m vin travay e m ap kontinye travay pou ke peyi a li elektrifye, pou ke referandòm konstitisyon an li fèt nan peyi a. Pou gen bon jan eleksyon ki fèt pou pwochen prezidan an, pou l kontinye avèk pwogram kouran an, pou l kontinye avèk pwogram rezo elektrik yo ki pou konstwi, pou l kontinye avèk pwogram konstriksyon baraj irigasyon yo, pou l kontinye avèk pwogram konstriksyon wout, menm jan m ap konstwi wout Kafou Jòf la, menm jan wout Jeremi an lè m te monte prezidan te gen 43 kilomèt ki potko te manyen ditou ladan l. M ban nou garanti moun Jeremi. Anvan m ale, m ap vin inogire wout la, wout ki sot Okay ki mennen Jeremi an, paske nou merite sa. Wout sa ap fèt depi 2008. Ane sa a fè l 13 an depi li kòmanse konstwi. Nou menm nou pran desizyon an, n ap fini l. Se travay ke n te pwomèt, se travay nou konn travay, se travay n ap travay. M ap travay paske san travay peyi a pap ka fè yon pa. E frè m, sè m ki nan opozisyon politik yo, m ap di nou sa jodi a. Li pa janm twò ta pou n byen fè, pou n chita ansanm, pou n kapab jwenn bon jan wout pou n soti ansanm san ògèy, san nou pa rayi yonn lòt, pou nou jwenn bon jan akò pou n met peyi a deyò. Paske kote m ye jodi a, pa bliye demen se ou k ap la, paske se nan politik ou ye. Men lè w la, m p ap ka jwe wòl ou ap jwe jodi a non. Sa vle di jiskoboutis la m pa pral la. Mwen menm map toujou konnen ke opozisyon an se anfèt demokrasi se lè gen yon pati ki pou yon pati ki kontr e pati ki pou a si li opouvwa pati ki kontr lan pa la pou destabilizel li la pou akonpayel paske se pou le byennèt di peyi se pou le byennèt di pèp ayisyen sa vle di kenbe fèm pa lage mwen menm tout fòs viv nasyon an m di nou resezi nou mete tèt nou ansanm ouvè zye nou paske. Gen anpil fòs fè nwa nan peyi a, pafwa k mete nou nan fè nwa, e gen anpil erè ki fèt, se paske nou pa janm vle klere zye nou. Mwen menm chak jou, zye pa m mwen ouvè l, paske m konnen bagay yo pa fasil nan yon peyi kote povrete ak mizè, se avèk bagay sa yo anpil moun kenbe peyi a nan kras, nou menm nou pran desizyon pou n ouvè zye nou, pou n mennen Ayiti sou wout chanjman tout bon vre a.